Bonswa tout moun kouman nou ye li fè 7 è mèt dlo a rantre lakay nou
Mwen te fè kenbe dlo kòm ou le save est une émission éducative en direct

Nou pral wè jodi a sa yon ekosistèm ye epi nou pral pale tou de restorasyon ekosistèm. Kisa yon ekosistèm ye? Mwen toujou pati de etimoloji mo sa. Enben de grèk oikos ki vle di kay. Ki vle di sistèm. Ki vle di kont fanmi. Ki vle di tou gwoup vivan ak non vivan ki menm kote. Se sa mo sa a vle di. Ebyen, anvan pou nou bay definisyon l byen, ann fè yon ti istorik pou n wè depi ki lè mo sa a parèt. Ebyen se te nan lane 1930 pou yo rive klase relasyon ki egziste ak yon kominote vivan ak anviwònman l ke Roy Clapham te kreye sa yo rele ekosistèm lan. Men nou pral wè se nan lane 1935 ke yon ekolojis te rele angle ki rele Arthur George Tansley ki li menm te defini konsèp ekosistèm sa li te di nou nan lane 1935 li menm ebyen kòman li defini li di li menm ke se yon konplèks òganis ak faktè fizik Ki vle di, yon ansanm èt vivan k ap enteraji antre yo menm nan espas la, di mwens nan anviwònman an kote yo ye a. Ebyen, nou ka bay yon definisyon ki pi senp pou tout moun ka rive konprann. Ebyen, yon ekosistèm, nou kapab di, se yon chema ke m ap pran pou nou, pou nou ka wè egzakteman sa yon ekosistèm ye. Se yon kominote vivan, n ap wè la, ki nan. Yon espas kote yap evolye. Nou wè tout kalite bèt ki la, nou wè dlo, nou wè tè, tou sa. Se yon anviwònman kote yap viv. Se sa yo rele yon ekosistèm. Ebyen, nou kapab di tou, si nap pran, pa egzanp, Ekosistèm lan sou le plan ekolojik Sou le plan ekolojik, ekosistèm lan li defini pa de mo sèlman. Nou pral wè ke yo di konsa ke yon ekosistèm, pa egzanp, yon ekosistèm

Alafin, se konsa ke yo defini yon ekosistèm an ekoloji kote ke nou wè ke biosenoz la se kominote, se popilasyon an, se sa kap viv an, se vivan an, ki an relasyon avèk biotòp la ki sanse anviwònman non vivan. Ok donk kounya la si nap pran pa egzanp ekoloji a fò nou wè sa ekoloji a ye li menm an swa si nap pale de ekoloji kisa ekoloji a ye donk ekoloji a kisa li ye men se yon syans yon syans kap etidye milye ak kondisyon egzistans vivan yo nan milye a an rapò avèk nati kote ap viv la. Se sa yo rele ekoloji a se yon syans. Ebyen la a se apati de sa ke yo defini ekoloji a kòm nou te wè talè a la a, kòm m ap montre nou chema sa ankò, ki vle di ke ekoloji a nou wè li di w ke ekosistèm lan se byosenòz ke n ap gade ki agoch E nou gen Biyo Top la ki adwat. Biyo Senoz la se popilasyon an n ap anlè nèt, agoch, ki sa se popilasyon an k ap viv anlè a. E adwat nou genyen anviwònman kote y ap viv la, ki sa se y ap jwenn. tanperati la, ap genyen sa yo rele pa egzanp imidite pou yo ka viv, y ap jwenn tou ekleraj apati de rayon solè la pou yo ka viv. Vwala se ke sè en ekosistèm. Donk, si n ap gade, n ap wè gen yon dinamik ki egziste nan ekosistèm nan. ki konstitye pa kisa? Ebyen, pa echanj de matyè avèk enèji ant kominote a e milye a. Se sa nou wè ki defini la. Ok, kounye a nou pral wè ki diferan tip ekosistèm ki genyen. Nou kapab di gen 2 kategori ekosistèm. Ok. Pa egzanp, klas la nou klase l an natirèl avèk atifisyèl. Men la ankò, nou pral wè gen 4 tip pami sa n sot di la. Nou pral pale de terès, ekosistèm terès. Nou pral pale tou de ekosistèm akwatik. Ekosistèm miks avèk ekosistèm atifisyèl la. Si n ap pran ekosistèm terès la, ki sa l ye? Sa vle di ke se sa k ap fèt sou tè a. Ebyen, se èt vivan ki sou sòl la, ki bò kote sòl la, oswa ki nan sousòl la. Wè, donk se sa ke nou ka rele ekosistèm terès. Ebyen, nan ekosistèm terès sa a tou, nou kapab divize l an plizyè pati. Pa egzanp, sou tè a nou ka wè yon dezè, nou kab gen forè, nou kab gen montay, nou kab genyen plèn, nou ka gen zòn de kilti, tou sa fè pati de ekosistèm terès la. Si nou pran forè a, n ap gade dèyè m la, kote dlo a devèse a, nou nan yon forè. Se yon forè ki anlè a. Ok? Donk, sa, se, m pa bezwen montre yon imaj, dèyè m lan, egzanp lan trè senp. Sepandan, nou ka ap gade ki sa k genyen nan forè kòm vivan. Nou ka ap gade, nou pran yon vivan la a, pa egzanp, nou gen yon lapen ki la. Se yon vivan ki nan gen plizyè kalite bèt nan forè. Ok, sa se ekosistèm terès men nan yon forè. N ap retire sa. Donk, n ap genyen. Kounye a la, nou ka pale de o nivo de ekositèm terès la, nou ka pran yon lòt egzanp, pa egzanp zòn agrikòl, zòn de kilti, kote a, nou kapab montre sa tou, kote ke nou kab wè ke yon ekosistèm de kilti, kòman l ye, n ap wè ke kisa k ap fèt, se kote gen plantasyon, gen kilti. Donk, sa se toujou ekosistèm terès. Ebyen, apa de ekosistèm terès la, ki sa k vin apre? Se ekosistèm akwatik. Mwen pale de ekosistèm akwatik. Sa vle di nan dlo. Nou ka gen dlo sale oubyen dlo dous. Nou ka montre ki sa ki rele yon ekosistèm dlo dous pa egzanp. Nou ka pran yon ekosistèm akwatik kote nou genyen yon dlo dous. Nan egzanp sa a, si n ap gade la, se yon ekosistèm dlo dous. Ok. Donk, la a, nou kab gen tout kalite vi la nan dlo sa a. Ok, sa son ekosistèm dlo dous nou ka pran tou, yon ekosistèm maren ke nou kapab wè, yon ekosistèm dlo sale. Alright, donk nou kapab pran ekosistèm dlo sale ki ka montre nou ki vi ki genyen nan tèl ekosistèm. Gade la, nou wè ki vi ki genyen nan ekosistèm akwatik, ki sanse do sale, sa vle di sistèm maren. Dakò? Nou kapab kontinye toujou nan ekosistèm dlo dous la, nou kab genyen de lak, de tan, de rivyè, de ruiso. Men nan sa gen yon sou ekosistèm tou ke n ka pale de ekosistèm lotik. Sa vle di ke dlo a sanse nan yon sèl sans. Tankou tou n ka pale de ekosistèm lantik, kote ke n ap wè ke ekosistèm sa a li sanse se nan zòn kote ke dlo a sanse stagnant, dlo a stagnant, dlo a sanse m kapab di poze, yon dlo ki poze. Donk m ka montre nou sa la, nou ka genyen ekosistèm kote ke nou genyen dlo a la, gade se yon. Nou la kè n ap gade ki koze. Ok. Tankou tou nou ka genyen dot ekosistèm, ekosistèm miks n ap pale talè a la. Ekosistèm miks, mwen montre nou ekosistèm miks. Se yon zòn ki entèmedyè ant tè a e dlo oubyen ant tè a e lè a pa egzanp. Donk Ki chema ke nou genyen? M te ka montre sa la. Bon, mwen ka pale de mangwòv, pa egzanp. Mangwòv, nou gen la, kap gen nan mare, vwala. La, nou genyen yon mangwòv. Sa, se ekosistèm. Gen de miks, pa egzanp, wè la. Nou ka pale tou kounye a la de ekosistèm atifisyèl la tou. Ekosistèm atifisyèl la, nou konnen ke, pa egzanp, se yon ekosistèm ki pa natirèl. Se yon ekosistèm ki sanse, nou ta va di se yon teren ki modifye pa yon imen, ak aksyon imen nan. Donk nou ka pale de. Ekosistèm, pa egzanp, ekosistèm iben, ekosistèm agrikòl, ekosistèm delvaj, ekosistèm de baraj, ekosistèm de de rezèvwa, tou sa fè pati de ekosisyèm, ekosistèm atifisyèl la. Ebyen apati de la, nou wè sa ekosistèm ye, nou kab gade tou Kisa k ap pase oudimwens ki vi ki genyen nan yon ekosistèm? Ebyen nan chak ekosistèm nou ka jwenn plizyè rezo twofik sa nou rele chèn alimantè la. Nou pral gen yon lòt epizòd pou chèn alimantè la men n ap pran yon ti bemòl ladan l pou n ka wè sa l ye egzakteman. Ebyen nou pral jwenn gen nan relasyon ki egziste yo antre e vivan yo ki avèk non vivan nan enteryè de yon ekosistèm, ebyen antre vivan yo nan chèn alimantè la nou pral wè ki sa k genyen, genyen anviwon 3 kategori kòm nan estrikti nou la. Ebyen ki kategori? Yon chema ke m pran pou nou la, ke m pa konn si li la, m pa gen chema sa a. Bon, chema sa a pa la, men chema sa a, ki sa l endike egzakteman? Ebyen, n ap pale de chèn alimantè. Sa vle di ke nou pral wè ke genyen sa yo rele dè pwodiktè, sa vle di sa ki sanse, ke n ka rele dè zototròf, Yo menm yo kapab pwodui pwòp manje pa yo apati de sibstans òganik lan ak limyè solèy la. Mwen gen chema sa pa parèt la. Ok. Donk sa se pwodiktè yo. E tousuit apre pwodiktè yo, nou pral wè ke genyen ke genyen sa yo rele lè konsomatè. Konsomatè la li menm se sa yo rele etegotwòf yo. Men yo menm yo pa gen kapasite pou yo pwodui pwòp manje pa yo, se tankou bèf moun ke yo panse konsome sa yo jwenn lan, men nou pral wè ke pli ta lè map wè chèn alimantè la mwen gen lòt non kem pral ba yo apati de sa yo manje. Apre sa nou gen dekonpozè yo, dekonpozè yo se sa kap dekonpoze matyè òganik yo, M kapab di e moun ak bèt ki mouri, e branch bwa, eskreman, chanpiyon, ak bakteri. Se relasyon sa yo ki genyen nan, pa egzanp, yon ekosistèm. Donk, m sot wè talè a la, diferan tip ekosistèm yo, nou wè relasyon ki genyen nan ekosistèm lan, nou wè ke. sa nou rele chèn alimantè la ke nou pral devlope pi ta e nou wè baz chèn alimantè la nou wè ke se sa yo rele pwodiktè yo ki sanse ka pwodui e pa egzanp manje pou sa kap vini yo ofi a mezi nan chèn nan enben se sa nou pale de ekosistèm kounye a kisa nou pale de nou pral pale de restorasyon ekosistèm kouman sa fèt kisa sa ye ekzat. Ebyen si nap pale de restorasyon nou vle di ke son bagay ki sanse degrade ke nou pral sanse amelyore ke nou pral chèche pote yon solisyon ebyen nan restorasyon sa kap fèt nou pral fasilite rejenerasyon ekosistèm sa ki degrade a epi tou nap pwofite favorize konsèvasyon ekosistèm ki bon yo. Sa ap pèmèt ki sa? Sa ap pèmèt nou genyen yon ekosistèm ki pi sen, ak yon divèsite byolojik ki pi rich, k ap ofri nou de gran zavantaj. Sòl la ap pi fètil, si n ap gade bwa yo, pwason yo, y ap bay plis randman, epi tou nou ka gen pi gran rezèv de gaz a efè de sè. Ebyen, pou n atenn objektif sa a, ki sa k dwe fèt? Nou di sa plizyè fwa nan emisyon nou yo, ebyen nou dwe plante epi nou fè mwens presyon sou anviwònman an pou anviwònman an ka retabli l pou kò l. Se sa nou pral fè, nou pale de restorasyon.

Ebyen, se ti koze sa ke Mèt Dlo a te pote pou nou nan epizòd sa. Li enpòtan anpil pou nou pataje l ak pitit nou.